Good morning everyone, happy Sunday Bonjour, bonsoir A tout et a tous Sa depan de lè ou resevwa voice la Ebyen jodi an la, jodi manch nan la Mwen pot yon ti konsèy pou nou De coronavirus lan Mezanmi coronavirus lan li trè pwisan anpil nan Florida Anpil anpil Nou pran prekosyon epi nou pridan Paske gen moun ki konnen maladi a ale E konsa tou gen moun anpil strès ap tiye yo Tankou vandredi an Mwen te nan yon biznis Spanish. E pi, kote m yo, sou biwo mwen ye a, e pi se konsa gen yon panyòl ki vini kote m nan, misye pa gen, li pa gen mas la nan figi l. Mwen di misye konsa. Why is your face mask? E wi la pri li pa konprann. M di misye sa ankò, 2 fwa li pa konprann. E pi se konsa te gen yon lòt, te gen yon lòt, ou konnen byen se ofisè Espayòl li ye. E pi gen yon lòt Espayòl ki nan biwo a li tande. Li wè misye di konsa, kote, kote e a, kote face mask ou? Kote li e sa li di ou? Paske konn li pa pale angle, yo pa tande. Mwen li pawòl yo li pa tande, li pa konn sa m di l la. Kounye a lè m se m di sa an angle m di konsa where is your face mask? Li pa konprann, l ap ri li pa konprann. Kounye a lòt moun nan pawòl la di l konsa si misye di l konsa kote mas ou? Poukisa w pa vin ak mas ou? Sa vle di ke si w pa gen mas, no mas no sèvis. Epi se konsa epi Lot moun nan biwo al dim kounya la li bay misye yon lot ou konn tou gen biwo tou gen mas nan bwat mas andan epi kounya la li bay misye yon yon mas met nan figil li di konsa nèk sa si ou pa vin la anko si ou pa vin a mas m pap ka resevwaw epi li bas misye mas la epi kounya misye rete paske gen anpil moun ki pa pran sa o serye. Mwen se ki mas la lèm se ba trèz epotan pa rete pa di konsa ou m se kretyen ou bete m pa kretyen m pa gen maladi a non non non pa gen sa pyès pou nan vis lan li frape tout moun li jwenn gran nèg malere pòv kretyen kretyèn pa kretyen pa kretyèn li frape tout moun e sèlman respekte konsin yo lave men ou Mete face mask la, mete gan, epi respekte konsiyn yo, sa sèlman wi. Pase ke maladi a li menm, kote konn frape w avan, nan kote konn ou pran li, ou pran l nan nen w. Premye fwa ou pran l nan men w, kounye a li vin nan nen w, kounye a li tonbe nan zye w. Se la l frape w. Sa di ke bay sa e fòt ou lave men w pran prekosyon. Pa di konsa, oh map priye se kretyen m yo m pap gen, non non non pa janm di sa ou fè gwo erè. Pas se frape tout moun. Li frape tout moun, tout kretyen, kretyèn, tout moun. Li frape kenenpòt moun. E ou sèlman pou fè respè ou. Li frape ni gran nèg, ni rich, ni pòv, ni malere, ni blan, ni nwa, tout moun. Se ou menm ki pran prekosyon. Se pridan, pran prekosyon a tèt ou, lave men ou, mete fès mask la, mete gan an. Mete mask la nan figiw. Paske maladi a trè trè trè trè pisan nan Florida. Kounye a se Florida lap frape kounye la. Kounye a li bay lòt kote yon li bay lòt kote yon soulajman. Men kounye a se Florida lap frape. Mezanmi nou pran prekosyon nou pridan. Paske maladi sa li pa nan jwèt avèk ou. Kèlkeswa moun ou te ya, doktè a, kèlkeswa moun ou te ya, li frapew. Se ou menm ki pou pran prekosyon. Se ou menm ki pou swiv konsiy yo. Yo baw sifit ou ka pran ou ka pran Ten feet, fifteen feet. Pito pran plis ke pran pi piti. Se pran prekosyon, nou pridan. Paske maladi a li trè trè pwisans epi li frajil anpil, anpil, anpil. So e lopital pou nou wè mezanmi. Mezanmi, nou prekosyon paske pa gen anyen ki etènèl. Bondye ap ede nou kanmenm, nou priye Bondye. Bondye di konsa, priye e veye. Pa di konsa, o m ap priye m pap gen anyen non. Non, non. Priye veye. Bondye di w sa. Priye e veye. Paske maladi a trè trè trè pisan. Trè trè pisan. Se ou menm ki pou pran prekosyon e pi pridan. Paske Bondye gen pou l sove nou kanmenm. Bondye gen kontwòl tout bagay sou tè a. Sa sèlman nou fè Bondye konfyans. Nou rele Bondye. Pa gen Bondye pa ka fè. Mezanmi e sa m ap di nou. Kwè nan Bondye. Paske gen anpil moun m konnen ki mouri. Anpil moun mouri Anpil moun mouri mezanmi Anpil moun malad M konnen gen anpil moun mwen konnen ki malad epi ki mouri Mezanmi maladi a pa nan jwèt avèk moun Se fè respè nou Nou pran prekosyon nou pridan Epi nou respekte konsiyn yo Pase ki pa gen anyen ki etènèl Jezi sèlman ki etènèl Nou fè Bondye konfyans Gade silans Rete a la fwa, gade a la fwa paske pa gen anyen ki etènèl. Bondye ap delivre nou kanmenm. Nou fè Bondye konfyans pou Bondye retire maladi sa kap ravaje lemond. Maladi sa li fè anpil moun pè, li fè anpil moun kraponnen. Kèlkeswa moun ou te ye a, kèlkeswa nivo klas, kèlkeswa sa w te ye a, a ou pè kanmenm. Ou pè kanmenm. Paske se yon maladi depi l frape w. l ap maltreze w, l ap malmennen w, l ap mal vire w paske li trèdi, li frajil anpil, anpil, anpil. Paske depi wè w koumanse ap touse, w koumanse ap gen lafyèv, se pran prekosyon paske se gentan cheke doktè. Paske gen moun li frape li dire sou li fè 3 4 mwa sou li konsa tou gen moun li moun ap fè 3 4 semèn sa depan sa depan se jan l pran moun nan sa depan de sistèm moun nan sa depan se sistèm moun nan tou ka moun ki fè asma ou fè sik tansyon kolesteròl maladi sa yo se pridan prekousyon pa al nan foul moun paske maladi a li li trè frajil paske ou pa konn ki moun ki gen l. Moun nan gendwa gen sila ou pa konnen. Moun nan gendwa pran la epi se aprè de twa semèn li santi l, li kòmanse ba l sentòm nan. Mezanmi nou pridan, pran prekosyon. Nou priye Bondye. Pa gen anyen Bondye pa ka fè. Jezi pli fò. Nou rele Bondye. Rele Bondye. Kole avèk Bondye. Rele Bondye. Avèk tout kè n. Bon kèlkeswa. Pwoblèm ou te genyen an rele Bondye Bondye ap delivre w lap sove w sèlman gade lafwa sèlman rete a lafwa gade silans rete a lafwa kwè nan Bondye kwè nan Bondye pa gen pa gen Bondye pa ka fè Jezi pli fò e Bondye a gran. Mond lan boulvèse anpil Mezanmi se priye nou priye Frè koalisyon tout moun priye nou priye nou priye Si kò pa konn priye aprann priye jodi a Paske Solisyon e nan Bondye li ye wi Solisyon pa gen lòt solisyon ankò non Le solisyon se nan letenèl li ye wi Se nan Bondye li ye Solisyon E nan Bondye li ye. Pa gen anyen ki twòp pou Letènèl, pa gen anyen ki twò piti pou Letènèl. E Bondye pa janm twò ta, men Bondye pa janm twò kout. Gade silans, gade lafwa sèlman. Priye Bondye. Bala di. Nou konn bala di vreman vre. Gen anpil moun ki pèdi travay yo. Anpil moun pèdi djòb yo men kwè nan Bondye Bondye ap delivre nou kanmenm kwè nan Bondye paske m gen anpil zanmi ki pèdi travay yo m gen anpil anpil moun ki pèdi travay yo paske maladi nou konnen lè moun pap travay se jan sa di men kwè nan Bondye Bondye ap vin delivre ou kanmenm pa dekouraje Fè Bondye konfyans Gade gade a la fwa Gade silans E Bondye ap delivre ou Paske Bondye pi fò Kris kapab kris vivan Letènèl e gran Pa gen Bondye pa ka fè Frèm sèm Kwè nan Bondye Jezi a pi fò Menm si ke jodi a la ou ap soufri Ou a mala avèk maladi Ou pa espou monte ou pa espou desann Ou ap soufri La soufrans pa pa di. Ebyen, moun yo ap sove w kanmenm. Pa gen, pa gen ki enposib a Letènèl. Pa gen anyen ki enposib a Jezi. Jezi a pi fò. Pa gen yon solisyon ki di pou Letènèl. Tout pwoblèm, tout pwoblèm ki di pou ou, li fasil pou Jezi. Tout pwoblèm ou pa ka rezoud, rele Bondye. Kole a Letènèl. Rele Bondye ak tout kè ou. Kwè nan Bondye ak tout fòs ou. Avèk kouraj ou. Epi Bondye ap delivre ou. Remèt Bondye tout pwoblèm yo, epi l ap rezoud pwoblèm yo pou ou. Pa gen Jezi pa ka fè. Jezi pi fò. Men, fè l konfyans. Yo te a lafwa. Lafwa. Se yon asirans nan Bondye. Lafwa se yon asirans li ye wi. Nan Bondye. Rete a la pè. Kwè Bondye. Rele Bondye. Renmen Bondye. Ave tout kè. Fèl konfyans. Konfyans. Tout ba la se konfyans li ye wi. Men si w pa gen lafwa. Ou pap sove non, si pa gen lafwa ou pap gen batay la non Se avèk lafwa pou gen batay la Men kwè nan Bondye Si ou pa kwè nan Bondye Se lave men, si atè Mwen tap rele, mwen tap kriye devan Bondye Men si ou pa fè Bondye konfyans Se lave men, si atè Ou pa konn solisyon Solisyon se nan Bondye Solisyon se nan men Letènèl li ye Pa gen nan lòt moun Se nan men Jezi sèlman ye. Fè Bondye konfyans, renmen Bondye avè tout kè w, rele Bondye avè tout kè w, fè Bondye konfyans, kèlkeswa pwoblèm ou te gen an, kèlkeswa maladi k ap ravaje w la, kèlkeswa siyati, kèlkeswa de pwoblèm ou te gen an, rele Bondye, kwè nan Bondye, fè Bondye konfyans, epi w ap delivre kanmenm. Ou mèt wè w te rele Bondye, ou poko jann solisyon, solisyon ap vini, li trè two. Solisyon dèyè zòrèy ou, l ap vini. Delivrans lan dèyè zòrèy ou, l ap vini. N fè Bondye konfyans Mezanmi lave men nou Tout sa nap fè lave men nou Mete gan Mete mas Bondye ap sove nou kanmenm Bondye ap delivre nou kanmenm Men pa rete di konsa map priye Oh m pap gen anyen non non non non Ou fè erè Se lave men w Swiv konsiyn yo Swiv espesyal distans yo Epi tou jiskaske pou maladi a al fè wout li Bondye a gran e l vivan Pa gen Bondye pa ka fè Fè Bondye konfyans Rete a lafwa Lafwa se t nasyans Ok. ok sèm frèm pa bay epi m swete w ankò pase bon dimanche avèk jezi rete fèm pa lage epi tou bon dimanche e bòn semèn pa bay